Ranje kò w, gen bagay pou ou kounye a la. Nou vin avèk anpil bagay, bon bagay. Anpil fwa, fwa yo ap mal mache. Se sa ke m pral di yo la. Yo k pa gen. Anpil fwa gen goumen, gen batay. Ou konprann? Madanm pa vle wè mari, mari pa vle wè madanm. Se sa ke m pral di w la la ki pa genyen. Men imedyatman ou genyen yo, monchè, w ap byen mache. Erè sou ou gen yo, pwofite pran yo, ekri yo nan kay ou. Epi n ap ba w yon opòtinite tou. Ou ka kòmante, swa ou ka poze yon kesyon. Wè, ou mèt poze kesyon ou vle. Epi m ap reponn ou nan videyo. Poze kesyon. Si tout fwa yon bagay ke w pa konprann, oubyen ou ta renmen fè yon sijesyon, oubyen ou ta renmen di yon bagay, Fèm konnen anba kòmantè a epi m panse map fè w repons la ou konprann m pa tèlman egoyis non m pa egoyis ou konprann m pa egoyis menm ditou m pa gen pati sa lakay mwen ou konprann ou se frè m ou se sè m poze m kesyon w vle alò se yon sijè ke m pral trete avè w la wi sou kesyon fwaye mesye dam M avèk nou nan kay la. Pran chèz ou epi al tande m pa fè sa non. Epi si w poko abòne abòne avè m pase ou bon w ap gad videyo m nan mouche w pa abòne sa k pase ou pa renmen Bondye ou pa renmen pawòl Bondye a haa monchè abòne epi nou pral avanse. Nou tounen ankò 1 koretyen ken 7. Vèsè 5, men ki sa l di, Piga yon moun, piga nou yonn repouse lòt, esepte si nou te antann nou. Lapriyè. Men apre sa, tounen pou nou ansanm pou n viv tankou mari. ak madanm. Si nou pa fè l konsa, nou riske pa ka kontwole kò nou ankò. Lè sa a, n a ka tonbe pi fasil nan pèlen Satan. Sa a se te vèsè 5 la. 1 Korentyen 7, vèsè 5. Ou wè sa l sot di la? Li di, Piga nou youn repouse lòt. Tankou, m ap pale la a de mari ansanm avèk madanm. Mwen kwè videyo sa a. Li konsène moun ki marye deja. Si w poko marye, pataje l avèk yon dam marye. Pataje l ansanm avèk yon mesye marye. M'en se ti konsèy sa yo l'ap bon pou fwaye a. Bondye beni nou. Apôtre Paul pale ansanm avèk pèp Korent lan, li di yo, Piga nou yonn repouse lòt. Paske nou tout nou enpòtan. Sa vle di, gason an pa dwe repouse fi a, fi a pa dwe repouse gason an. Men li bay yon esepsyon la. Si ta poz ta gen yon repousman nan moman an, se lapriyè pou n al lapriyè. E ou wè lè nou sot lapriyè. Li di tounen ankò. Nou tande? Tounen ankò. Ok, nou pral ba ou kèk ti pwen ke nou ta dwe trete ansanm avèk ou. E bagay ke ou ta dwe genyen nan fwaye a. Si tout fwa ou wè fwaye a pa gen eleman sa a ke nou pral di ou yo, nou gen omwen de. 15 eleman nou pral site ba ou la, si w wè ke fwaye a pa gen eleman sa yo, ebyen w ap wè fwaye sa a l ap tèt anba, ebyen nou p ap kapab kontwole fwaye sa a ankò, w ap wè youn p ap ka kontwole lòt paske nou pa gen eleman sa yo nan fwaye a. Premye eleman nou ta dwe adopte anndan fwaye a, Kris ki se lakrent de Dye. W ap wè lè fi a gen sa k rele krent lan, krent Bondye, wa men gen de bagay ke l p ap fè. Wè, gen de bagay ke l p ap fè paske l konnen gen yon Bondye k ap gade l. Men si l pa gen krent Bondye, l ap fè sa l vle. De menm pou gason an tou. Dezyèm bagay, fwaye a dwe genyen sa k rele lanmou. Lanmou yonn pou lòt. Pa bliye Kris la di, nou dwe renmen yonn lòt. Men nan kad fwaye a, gason an dwe renmen madanm nan, e madanm nan dwe soumèt devan mari a. Bondye beni nou wi dam marye m yo, mesye marye nou yo. N a prale, pre, twazyèm bagay la, fwaye a dwe gen afeksyon ladan l. Katriyèm bagay la. Fwaye a dwe gen respè a, sa konte anpil. Nou dwe gen respè yonn pou lòt. Madanm nan gen respè pou mari a, mari a gen respè pou madanm nan. Pa egzanp, si m pral yon kote la, madanm nan ta di monchè, e, e, e, Fresnel, jodi a ou pa pral jodi a non, oubyen, e, fon ti tann, talè wa ale. wè la m dwe gen respè pou madanm nan men piske m gen yon respè pou li sa pa vle di ke mwen se gason m se chèf kote si m di m pral yon kote se fini non si se konsa w panse l frè m ou deja pa gen fwaye vre ou dwe tande lè madanm nan li pale ansanm avèk ou ou pa dwe brital. Alelouya Nap kontinye E nou wè fwaye a dwe gen Sak rele obeyisans Ou wè sa m sot di talè la Lè ou obeyi Si ke li p di w rete Ou pa rete Ebyen ou dezobeyi La wè fwaye a pa gen obeyisans la nan li Wap wè nap mal mache Piske ou ale Kounye a fi a ap gen yon bon okazyon tou Pou l soti Lè l soti Ou pa ka di l pa ale Paske ou pat tande l Lè l te di w non Piga w t ale Ko yo ta prale ya. Wè. Alò, sa i ka gon ka ijan. Ya tout moun wè ka ijan an, li nesesè pou kapab al fè wout la, men wa prale. Men si son kote konsa banal ou prale, ou byen li ka di w monchè, e, gade non cheri, e, poko, poko ale, ou byen, menm gon ti manje la, vin manje la avan, lè w fini wa ale. Bon ou pa menm tande li menm nan sa lap di w la, se kote w di w pral se, se, se, se, lè gade wè se deyò w ka prale. Konprann paske ou se gason ou se chèf fwaye enben tout sa w di se sa non frèm e pa vre tande papa e pa vre e pa vre ou dwe gen respè pou madanm nan tou ou dwe obeyi avèk madanm nan tou ou dwe obeyi ansanm avè l nap kontinye konpreyansyon nou dwe gen sa k rele konpreyansyon epi nou dwe nou dwe genyen sa k rele sansibilite si yon fwaye pa gen sansibilite ladan l mouche nou tèt anba. E nap mache bwate tou. Paske youn pa sansib pou lòt. M grangou la, madanm nan e kouche kouche li, li fè sa l vle, li pa konn si m grangou, li pa konn si m pa grangou, amen. Tèt mwen fè mal, li pa konnen pou l achte yon gren, e konprann? Sa vle di pou l al pou l bay mari a, pou l pran swen mari a, sa vle di kite li si l vle, oubyen si l deside, bon gen ka di si l mouri, mouri kite m e li m. Ou poko gen fwaye vre, ou pap jere fwaye, èske ou konprann, e wap wè ou pap ka grandi spirityèlman, e tap difisil tou pou grandi materyèlman. Ou wè, ou pap kapab ni spirityèl, ni materyèl. A byen pase ou gnlè marye deja, ou marye epi wap mal mache, a byen bagay yo pap mache byen pou ou. Ou dwe gen. Sansibilite nou Madanm nan sansib pou mari l Mari a sansib pou madanm nan W ap wè konsa n ap toujou viv byen N ap toujou mache byen N ap kontinye Nou dwe gen sa k rele senpati Bondye beni nou Nou dwe gen Nou dwe genyen ankò sa k rele kominikasyon Men mèt koze a Kominikasyon Si yon fwaye pa genyen kominikasyon Ebyen fwaye sa li deja kraze ou mèt te wè moun yo nan kay la yo ansanm yap fonksyone fwaye sa li gintan kraze poukisa li pa gen sak rele kominikasyon nou pa gon pawòl ant yonn ak lòt toujou se jouman toujou se pale anpil toujou se lè yonn nan nou pa konprann lòt olye pou nou rele pou nou chita ansanm pou nap pale enben wap wè se pren kap tire wap wè se pawòl kap reveye onprann lè sa bagay la vin gate nèt lè sa wap wè nou youn paka kontwole tèt nou ankò konnya la satan vin mete pye nan bagay la wap wè menm san ka koule wè poukisa Fot dyalòg. Gen bagay ki pi rèd toujou. A pa de dyalòg. Ou ap wè. Ou wè, pa gen sa ki rele kominikasyon, pa genyen dyalòg, kominikasyon, dyalòg, menm bagay. Ok, n ap kontinye. Pa genyen sa ki rele soumisyon. Si pa gen bagay sa nan fwaye a, nou tèt anba. Pa gen soumisyon. Pa genyen, nou dwe genyen lapè. Fwaye a dwe genyen lapè, se pa tout jounen pou n ap fè bri, pou n ap fè woy woy. Hein! Tout jounen mezanmi, lè mesye a sot travay wè l parèt tou boude, hein, tout sa l genyen. Enben, wè gon bagay, gon bagay la wi. Mesye a fè jounen, m ap ba w ti esplikasyon. Mesye a li fè jounen an deyò. Madanm nan li te nan kay la. Piske ou te wè mesye a soti avèk kè kontan, lè ou wè l ap antre, li antre avèk kè kontan. Avèk yon avèk fache, wè pa pa, wè se pa menm vizaj la. Kisa w ap fè antanke ke madanm? Rele madanm, ma, ma, e, e, lè l fin salye ou, men ou wè l, wè l ka pa salye ou menm, sa w fè, avèk sajès ke w gen nan ou a, antanke fi, Ebyen sa w fè ou rele Maria a ou di cheri kisa kap pase m wè ou fache sa w genyen kòman w te pase jounen an menm di m non esplike m lè sa Maria avèk tout san fwa li lap di w monchè men sak pase m swa ansanm avèk patwon an li gon pwoblèm oubyen avèk yon moun ke l gon pwoblèm men Si ke we maria fache ou menm tou ou pete bwat fache w tou ou ta sezi we bagay sa wi maria li fache bon ou menm fanm nan ou tou pete bwat fache w tou ou pa menm okipe neg la menm wal mande sal gen menm bon menm manje w pa ofri paske ou wel fache ou pa ofri wal di sil vle. Mwen wèl menm sou tab la sil vle la pranl mwen mwen vle mwen fache mwen okipel menm sil vle la pranl non madanm ou pa dwe fèl konsa ou dwe pase men nan tèt madanm nan e nan tèt mari a es ou konprann pou wap an cheril pou wap pale avèl lèsa lap diw sal genyen menm si ou pa dil anyen li pap bon konsa nap mal mache nap mal mache wè nou dwe gen lapè nou dwe genyen lajwa. Fwaye a dwe genyen lajwa ladan l, dwe toujou gen kè kontan. Sa pa vle di ke nou p ap gen ti kont, ou konprann, nou p ap gen, nou p ap gen ti bouch pa gou paske nou se lòm. Jiskaprezan nou poko, nou poko zanj. Ou konprann? N ap viv nan yon lachè e le san. Ou konprann? Sa vle di, e nou son pechadò tou. Sa vle di, ka ka gen ti bouch pa gou antre nou. Men ti bouch pa gou a, ma manman pa ta bezwen konnen l. Frè m pa ta bezwen konnen l. Ou konprann? Sè m pa ta bezwen konnen ti bouch pa gou a. Èske ou konprann? Sa vle di, ti bouch pa gou a, se nou menm ankò ki pou aranje sa nan kabann. Wè, nan kabann n ap ranje bouch pa gou a. Bondye beni w wi. Bondye beni w wi. Nan kabann. Nap ranje bouch pa gou a men se pa moun kap vin di nou nenpòt ti bagay la pou al jwenn pastè e pastè men sa mesye a fè o pastè men sa madam nan fè li pa tande non nou tout se granmoun nou granmoun nou pa timoun nou dwe kontwole tèt nou eske nou la nou dwe ka kontwole Tèt nou. Ebyen, nou dwe genyen sa k rele amitye. Nou gen amitye yonn lòt. Eske nou la? Epi nou gen sa k rele konfidans. Epi nou gen ankò konfe... Ok, ya, nou gen konfidans. Ya! Alò se tout detay sa a ke nou te genyen pou ou aswè a, jodi a, jis pou nou te kapab pot ti konsèy sa yo pou dam marye yo, pou mesye marye yo. Videyo sa a, e si ke ou menm ou poko marye, m pa gen yon pwoblèm pou w tande l. E abòne avèk chanèl la m gen pou ou tou jèn fi jèn gason gen pou ou tou enben pataje video a avèk yon avèk yon avèk manman w avèk yon moun ke w konnen k marye ebyen pataje video a avèk li epi li menm pou l tande kòman pou l viv ansanm avèk mari l pou l konnen kòman pou l viv ansanm avèk madanm li. Paske gen twòp fwaye ki divize se paske yo manke sak rele la pawòl paske pawòl Bondye a di pèp li a ap fin depafini poukisa fot de konesans paske yo pa genyen konesans pawòl Bondye a Ebyen yap fin peri yo fin detwi yo bon yo fin yo pa bon pou fè menm fè bouton èske ou konprann ebyen piske pawòl sa li antre lakay ou m panse wap ranbwase pawòl sa wap pran konsèy sa yo wap konsève yo wap konnen fwaye ou dwe genyen krentif de Dye, fwa yo dwe genyen lanmou, fwa yo dwe genyen afeksyon, fwa yo dwe genyen respè, fwa yo dwe genyen obeyisans ladan l, fwa yo dwe genyen konpreyansyon, fwa yo dwe genyen sansibilite, fwa yo dwe genyen kominikasyon, fwa yo dwe genyen dyalòg, fwa yo dwe genyen soumisyon, fwa yo dwe genyen lapè, e fwa yo dwe genyen lajwa. Ya. Fòk gen lajwa nan fwaye a. Lè sa wè timoun yo tou. Timoun yo y ap byen grandi. Èske w konprann? Pap ka fè ee map wè madanm nan ee madanm nan oubyen mari a vini li pran nèg la li kòlte l la ou ham de di w ham de di w ham de di w wè l bèch bèch non papa nou de granmoun ou pa ka ou pa ka mete men w sou madanm w ap ba l kou non pa fè sa. Poukisa wap bal kou a, nou 2 granmoun, si gon bagay ki mal mache, chita avèl pale avèl pou nou kapab jere sa, paske nou se kretyen. Gen de bagay se le pou le mond poun kite yo, nou paka, yo paka anndan kay nou. Eske nou konprann? Ou menm madanm nan ou paka, ou paka, ou paka vini pou ap pran mechan nan kòlèt se fi ou ye. Eske bon jan bò dwa sa pwap pwan nèg la nan kòlèt kote ou jwenn ak dwa sa kiyès ki bò dwa sa pou fè bagay sa hein sak bò li ou dwe gen respè pou mari ou wa wè sara sara tèlman renmen mari li ou pa wè kòman li rele mari li li rele abraram monseigneur tande. Monseyè li relel mèt. Kounya la lap difisil pou wè yon madanm rele maril mèt. Lap al di konsa kòman Bondye ye wap rele mèt la. Eske Bondye kounya ou pran plas Bondye a? Pou bon se moun map rele w mèt. Eyy! Konprann? Sa vle di ou pap wè bagay sa yo vre. Bon lap difisil pou wè cheri bagay wè bagay cheri bebe lanmou an bagay sa yo yo vin disparèt anndan fwaye a. Avan yo vin disparèt pa gen bagay konsa ankò Konnya moun yo vin tèlman abitye Konnya se entèl Fresnel Entèl Entèl Apre li pral rele w non Ou konprann ou dwe bay mari w sou non Ou konprann bay madanm ou yon bèl ti sou non Ou konprann lè l konple ane pati avèk li al fè bèl te pou li Èske ou konprann Men se pa e pa batay se pa goumen nou dwe genyen nan fwaye a. Konprann paske depi nou viv byen bondye ap beni nou bondye gade bondye ap non sèlman lap beni nou lap pase avèk nou lap ouvè dè pòt ke nou pata panse ou konprann gen anpwen lè sa gen anpil moun kap vin abòde nou paske nou nap vin yon egzanp nan zòn kote nou ye a Men lè se goumen, lè se batay, anpwen an n gon ti kont nan fwaye a, wè wè n ap ouvè gagann nou byen fò, n ap di madanm nan sesi, mesye a sesi, anpwen an n, n ap pale fè vwazinay menm ap vin tande sa n ap di, fè yo pa pran nou pou anyen, nou se kretyen, anpwen an, pa fè sa. Si nou te konn fè sa. Konseye nou mezanmi nou se kretyen ranmase pye nou mezanmi li pa fè bèl pou nap joure pou vwazin ap tande si gon ti bouchpagou se nan kabann poun trete sa men se pa epa pastèk pou vin tretel pou nou epa vwazinay ki pou vin di nou nou se kretyen sa se wont wi aa se wont wi pou wè payen ap vin di nou moun sa yo pa kretyen yo sa yo gen ap pale konsa epa yo Li pa fè bèl. Bondye beni ou e rete avèk lapè Bondye m panse nap kwaze nan yon lòt video epi abòne tande si w poko abòne tande mwen poko fè sa abòne e Bondye ap beni w tou si w like e si w pataje l avèk video a avèk yon lòt moun pase mwen kwè se travay la wap ede m fè. Ou konprann? Piske w fin tande l, fè yon fwè tande l. Fè ase a tande l. Lè sa a, Bondye ap beni w. Dakò? L ap beni w. Mwen kwè w. L ap beni w. M ale. Baybay.